Yon pèsonaj ou tap viv avèl, ki te adopte ou byen.
An, ou te byen a pèsonaj sa. Se yon fi oubyen yon gason?
Yon gason.
Kounye a, ann al pale de, trè rapidman, Evlin, e anvan m vini sou kijan yo pran w lan, epi tretman yo ba ou an, bal pale de tretman an. Kounye a, ann pale de Evlin Sincère. Èske ou rekonèt Evlin Sincère?
Non. Èske ou rekonèt Nayisa sensè? Non. Ok. Ou di nan Radyo Mega, menm radyo sa a, yo pirate kont ou. Depi ki lè yo pirate kont ou? Boukan de lapawòl. Bon.
Avan tou, telefòn.
Hein? Avan tou, telefòn mwen te pèdi kèlke mwa.

Ki mwa telefòn nan te pèdi? Si w pèdi yon telefòn, w ap konn ki mwa? Èske se septanm oubyen out?
Ou pa raple m ki mwa. Ou pa raple w ki mwa. Men depi ki lè ou pa wè telefòn nan? Ou te pèdi l. Ki depi ki lè ou telefòn nan pèdi? Sa gen konbe tan?
Mwen di w sa deja. Telefòn nan pèdi. Mwen pa ka.

Anvan m vini sou telefòn nan. Piske w di kay sa ou te fè foto, ou te fè foto tou de jone nan, kay la pentire an jone, se yon kay ou konnen ki nan Dèlma 18. Enben, dwòl de koensidans, demwazèl la tou lè ap pran foto l pou yo te voye bay fanmi l, Evlin, yo mare bouch li, yo mare zye l, se nan, se yon kay ki sanble, ki gen menm pentire sa a. Eske pèsonaj sa w ap viv lakay li a, eske ou ka pèmèt nou fè yon ti kominike avè l pou n mande l kisa Evlin t ap fè lakay li?
Bon, depi n pa t janm te lakay li, men mwen menm mwen ka bay prèv ke m ka bay ki kote pèsonaj la abite, m ka eksplike w ki kote li ye pitou. Si gen yon, kòm m kapab di sa, yon fèt k ap fèt nan kay la pou m kapab distenge kote ke demwazèl la ye a avèk kay la, ki diferans ki genyen.
Se kisa? Mwen di konsa ke mwen kapab eseye idantifye kay la, eseye lokalize l pou yon kòm kwa sa yon sipèvizyon ta vin fèt pou kontwole kay la avèk kote ti dam nan te ye a. Diferans ki genyen ladan l, byen ke se menm koulè revèman. An, sa vle di ou gentan wè l?
Wi, wi m wè sou rezo sosyo m ap kontwole tou, mwen wè imaj yo vrèman. Ou wè imaj yo e ou wè yo sanble?
Exactement, map tande. Ok, ou. Gen kèk diferans, paske se pa menm. Ok, 17, 17 jiyè, e, Evlin Naïssa, li poste on foto sou Facebook. Epi, ou gad foto a, epi ou, la a mwen nan 17 jiyè. Ou plenn, ou fè hum. Epi, Evlin reponn ou, Sa w genyen Kiki, kouman w ye? Ou tag foto a, ou met on ok, epi ou di a, ou lage m. Ou sonje ou te di li sa? Ou pèdi telefòn nan men ou pa sonje kilè ou pèdi l.
Ok Bon antouka nou pral nou pral nou pral kite w paske n konnen ke mesye yo pral remèt ou ou nan wout la pou w al jwenn lapolis men anvan w ale ban m mande w 2 eleman sa yo e Kouzin Evlin klèman di li konnen w ok gon kouzin Evlin Sincère ki di wi li konnen w trè byen foto sa se ou menm e ou te e

Enhen ou gen lontan depi ke yo pa wè w nan zòn ri senmaten. Bon e elèv la kapab di sa men moun bò lakay mwen toujou wè m. Non map reprann ou gen se pa ke yo pa konnen w nan zòn nan non men ou gen kèlke tan depi ke yo pa wè w souvan nan zòn nan tandike ou di m se lè w rete.

Mwen te gen yon sèm la depi mwen te gen papam la.
Kisa sèw la di lèw pral avèw?
Bon kisa li te di? Yo te parèt yo ouvè pòt la epi tou yo mande pou mwen epi pandan ke Naka ap reponn ap mande kiyès kiyès kiyès epi tou se le moman epi mesye yo rantre Epi tou, yo wè m, yo rele m. Epi m al jwenn yo, e pandan papa m di, Kòman, ki sa k pase, bagay sa yo? E mesye yo di, Non, non, ou mèt rilaks, mèt rilaks, nou pap fè w anyen, vini m ba nou. Epi tou, lè m parèt, yo pran m, yo sòti avè m. Pa t gen twòp pawòl ki te gen tan di. Èske yo frape w? Non.
Sa vle di ke yo byen trete w?
Yo nik pranm yo deplase avèm yo pa fèm anyen.
Ok kounya yap mennen w bay lapolis a ki santiman kounya ou bral nan men lapolis kouman w konprann sa poukisa se ou menm menm sa rive poukisa se ou yo endekse. Bon m panse ke li lojik pou m ale nan lapolis paske yon tèl krim konsa fèt se yon avan tou se sanm. Se fanm, paske son elèv li te, menm jan avè m, mwen m te fè tout karyè m nan lise tou. Sa vle di ke sa fè m mal anpil. Lè m aprann, lè m aprann sa, sa fè m mal avan tou pou demwazèl la. Apre sa m vin wè se foto m yo poste. Bon, m pa ka rete, mwen tout tan lanmou, zye tout moun lakay mwen ap relanmou menm jan avèk paran ti dam nan. Sa vle di ke fòk mwen te ale. Kòmantè a li t mal reponn kesyon pou tout bagay al klarifye men regrè ke m genyen se pandan ke nap planifye avèk kèlke otorite pou nou debake nan dcpj anviwon demen si Dye ve epi nou pat gentan aji Aki otorite ou tap planifye? Aki otorite ou tap planifye? Kòman?
Aki otorite ou tap planifye? A ki dèt? A ki otorite ou t ap planifye pou yo vin pwomennen w nan dcpj a? Bon, m p ap ka di w a ki otorite paske se pa mwen ki t ap pale avè w dirèkteman. Se te paran m. Paske se pa mwen k ap pran okenn desizyon pou kont mwen, se te paran m. Ban m remande w sa ankò. Ou di m kay ou te fè foto, kay jòn, chanm ki te pentire an jòn ou te fè foto a, kote kay sa ye ankò? Se nan ki zòn?

Wi anviwon 2 mwa, anviwon 2 mwa. Ok, si w te, ok, si w fè foto sa anviwon 2 mwa, enben foto sa fèt aprè ou fin pale avèk, foto sa poste aprè ou fin pale a Evelyne, sa vle di ke telefòn ou pèdi an Out.
Kòman? Si w gen 2 mwa depi w fin fè foto, 2 mwa anviwon depi w fè foto sa, sa vle di se yon foto ou fè an Out e ou poste l, ou poste l an Out.

Ou vle tou reponn li? Reponn li non. Tou reponn, tou reponn. Tou reponn. Sou ki telefòn ou te fè foto a? Sou ki telefòn ou te fè l? Sou yon lòt telefòn.
Se pa kòmsi.
Dènyè, dènyè kesyon. Èske ou abitye mennen, dayè ou son bon ti djantlemenn, ou se chimis, ou kondwi, ou kondwi bakolodè trè byen eksetera, ou gen ti mennaj, bon, bon, bon ti jènjan. Èske sa rive dèfwa? Kay zanmi w sa ou genyen nan Dèlma 18 lan, ou konn mennen e ou konn fè, li konn sèvi yon ti baz pou ou tou. Ou ale, ou fè yon ti enjoy, mennen yon ti, yon ti girlfriend, fè yon ti enjoy. Sa konn rive w, 2 oubyen 3 fwa, pa plis.
Non, m pa konn fè sa menm.
Ok. Ki laj ou menm?
Gen 24 è. Kot mennaj ou? Bon aktyèlman m pa gen mennaj.
Ok. Premye fwa ou manyen zam, ki te premye enpak sa te fèt, sa te fè nan vi w? Kòman?
Premye fwa ou manyen zam, èske ou te choke, ou te panike? M pa leve nan sa, m pa konn manyen zam. Ok, mèsi. Se te dènyè kesyon. Fò m di tout moun ke la ou nan wout y ap mennen w nan bay lapolis, se sa?
Exactement.
Ok. Antouka mè mèsi anpil. Ou pa gen anyen ou bezwen di peyi a anvan n ale? M pa gen lòt kesyon men ou pa gen anyen ou anvi di peyi a, sosyete a k ap tande w?
E men sa m anvi di, premye sa m ap di e m ap voye kouraj pou paran ti dam nan ki mouri a e m ap voye kouraj Avèk moun lakay mwen tou. Paske nan moman la yo ta atiste paske depi son bagay legal men sè di kanmèm m pwale nan men lapolis e fòk mwen te ale e m konnen ke mwen te bezwen ale tou. Epi pou tout moun ki konnen m ki konn pèsonalite m ki konn kisa m ye ki kwè nan mwen toujou rete pozitif paske mwen menm.

Bon, m pa menm bezwen di tèt mwen paske m pap janm ka sòti konplis.
Men ban m di w Obèd, ni ou menm ni mwen menm, nou se de entèlijan e m konprann atitid ou e konpòteman w. Ou pa janm konnen ke ou gen okenn relasyon avèk Evlin Sensè? Ni sou Facebook, ni sou WhatsApp, ni sou anyen menm?

Ah bon? Non li pat gen kòd sou li. Ou ka raplem nimewo telefòn ou enk te pèdi a? Kòman?
Èske ou ka raplem nimewo telefòn ou di ki te pèdi a, sa ou te genyen an ki te pèdi a? Bon pou mezi de sekirite m pap ka di w li. Non men ou pa genyen l ankò li pa nan men w. Ou mèt ba nou l. Kòman? Ou pa genyen l ankò. Non men banm di w yon bagay. Stick ke. Banm sa banm sa banm sa banm sa epi se banm sa epi ou gen rezon.
Depi ke ti dam nan di konsa ke li rekonèt mwen byen, li konnen m konn kominike avèk ti dam nan, sa vle di ke li menm li gen nimewo a, l ap vin avèk nimewo a li menm.

Nan rue Sen Maten mesye je nèf yo aprann ke ou nan zòn nan map klè hein gen moun nan zòn nan ki di map reprann ke ou gen lontan depi ou pa stab nan zòn nan mesye je nèf yo aprann ke ou nan zòn nan epi mesye yo kòm yo konn lapolis ap chache w yo vin pran w lakay ou ou di manman w te la papa w te la e map mande papa w Obed si wap koute emisyon sa oubyen sè w Obed Rele nou kounya oubyen voye yon tèks mesaj pou nou sou 37 11 87 34 nap relew 37 11 87 34 nèg yo aprann kou nan zòn nan Sonsonn debake avèk ekip li yo yo pranw epi yo enfòme Barbecue Barbecue vin chache w e pandan nap pale la ou nan wout pou ale nan on komisarya mesye yo deside al depoze w nan on komisarya pou yo remèt ou bay lapolis ok pou yo remèt ou bay lapolis mèsi anpil Obed kenbe la kouraj epi ankèt ap toujou mennen paske jodi an moun toujou ap kriye lanmò Eveline Sincère mèsi bokou kouraj epi lapolis. Konfime n konfime n silvouplè lè lè lè lè mes lè yo rantre nan komisarya a konfime nou lè yo rantre nan komisarya a fò m di moun yo si se fanmi Obed k ap rele mwen voye yon tèks pito mwen p ap kapab reponn telefòn nan paske si se yon fanmi Obed èske se yon fanmi Obed k ap rele se yon fanmi Obed? Ok, si se yon fanmi Obed, se tèks pou n tèks mwen, manm, papa l, manman l oubyen sè l eksetera tèks mwen. Antouka gen de bagay k entèresan misye di nou, kay la li egziste, e kay la egziste, li konn kot kay la ye, hein, misye konn kot kay la ye, se de kanmenm kesyon trè trè zentèresan e sou kesyon èske se fanmi misye nou gen anlign la, pa tande, wè, sa e fanmi misye, se papa l?